Profesè a pa la jodi a, kou an pap ka fèt tande ti cheri. Petèt kou a ka fèt yon lòt lè, men jodi a pap ka fèt ok. E anplis tou, nan lis moun m te wè Peter te ban mwen yo, m pa janm wè vizaj w ladan. Tande ti cheri, m dezole, ou pa nan lis la.
Eskize madam paske m deranje w m pat panse m tap deranje w konsa. Ou pa man deranje m demwazèl. Ok mèsi.
Kounya kot Peter soti ak sa la li vin mennen devanm nan la gran maten nan vin gate sanm la gran maten an la li menm pa son movèz joure a ui bon li gen bèl ti vava ui m pa wè sal mennen devanm nan la non Peter menm lèl vin la map rale zòrèy li m pa kont sal pran nan Erick la Erick anpè ti ou timoun pran tout defo papa w genyen.

Mpa kay nan papa m jis soti m ret andan twòp m vin deyò m kaput se tou. Ou sur se pa nan abitid ou non em konnen se sou kanape ou toujou chita. Non jodia li te m di m pran lari. Hum! Ben ok depi ou di. Men m konnen ou pa banm verite a la.
Papa! Pafwa ou pa konn rete ou panse a manman m. Ou ti jèn li ye. Ou ti jèn li ye.

Pa mete m nan liy pite. Men papa, m ka poze w yon kesyon? M ap tande w. An kòm se yon egzanp m ap pran. Si e te ou menm ki te mouri nan plas manman m nan, ok padan, padan m mouri an, manman m pa tann yon dezan pase, yon twazan pase epi l gentan jwenn yon, li pran yon lòt nèg li mennen l nan kay kote l konn. kann li ansanm avè w kot sou kabann kote l pran ti jan ti mago la ki ki reyaksyon w ou menm ki nan ki nan mò ki mouri an kòmsi menm si ou ta mouri ou toujou la toujou men kòman w t ap santi w. Stéphanie ban m di w ou wè si se te Sofia ki te poze m kesyon sa m pa t ap menm panse avèk anyen men lefèt ke se ou menm m santi kòmsi gon bagay ou vle di m men ou pa anvi ale dirèk. Papa m pa gen anyen pou m di w non papa. M pa kwè w. Se granmoun ou ye li lè pou w chanje.

Kounye a, si tout fwa pitèt te dada, jan w aji a la, e konsa w t ap di devan pitèt ou? Bon lwa, e konn yon bagay, e ti gason m genyen wi. An konn lòt bagay gen zanmi. E paske w konnen ti gason gen zanmi fò w gate l jan w gate a wi. Se konn bagay w ka fè wi.
Pran kilòt ou, pran jipon w, pran soutyen w, met nan chanm li a pou l mete sou li.

Ricardo banm pase. Sa w gen?
M pa konprann ou. Laura banm zo ba mwen. Kijan w wè lanmou pou nan je ba yo? Lanmou konn gate yo tou. M pa konprann sa sa vle di. Banm yon eksplikasyon de sa w di lan. Non men m panse m ase pale klè ansanm avè w menn so tout sa m di w pa vle konprann. Kisa w vle m konprann la? Banm di w yon bagay. M panse ke nou te ase klè sou dosye sa deja. M pale ansanm avè w m di w. ke mwen m pap ka tounen ansanm avè w ok paske deja m gon moun nan vim fòk mwen respekte sa poukisa otrefwa sa w te konn nan fè vagabondaj ou bagay sa yo lè ke mwen m te ka ansanm avè w lè w pat wè nan mwen e nan tara w te wè poukisa kounye a w vle rann mwen lavi enposib
paske menn moun ka chanje a tou moman poukisa kounye a m chwazi chanje pou m ka mennen w vi serye m pap kapab m pap kapab.

Bon si te ka rayi li tap pi bon pou mwen. Depi jodi an met komanse rayi. Ah bon ok.
Ok tande selman na we. Apre sa selman sonje m pale w apre sa ma tande e mwen ki move moun e m pale avè w.

Genlè nèg yo genlè konn al fè vye arimaj nan moto a menn m paka konprann menn depi lèm ap konn moto a menn lap banm problèm la lap banm pwède bon gad yon tenten mesye bon menm gaz mesye menn nèg yo pa kite nan moto a pou mwen non menn bon men mesye polisye sa yo egzajere menn nèg sa yo ap fè de seri de bagay mesye m paka konprann non menn kèt sa m fè la menn genlè si m te yon moun m ta fè edem fon ti pouse l mwen menn m ta di l sou klòtch.

Wè prezidan, m regrèt m pa t tou fè fè fanm ki rele Claudia tou. Men malerezman, sa pa t fèt. Se si, sa m sot pran la, m pa swete ke sa repwodui ankò. M ba nou vag wi. Bon m son vawòl. E zanmi w mwen yo ki fè m ap mache nan wout mwen lè w rele m pou kanpe m bezwen m bagay sa. Wè sa k fè m rele w lan? Se wè m wè. M annik rele w epi m panse avèk aksyon ke m te gen pou m te fè w. Men lè m sonje sa k sot fèt la. Wèl msye sak sot la. Bon ou te ladanl tou sak te fèt la ou pat ladanl? Zen sa twòp pou ou. Pa fè sa, pa fè sa. Ou byen tounen kote ou sòti an. Bon pa di moun je mès ou deyò. Banm kite sa.
Ou wè si tout fòkè bon. Ou wè poukisa ankò ki fè ke msye bay kem pap fò. Premyeman. Map di ou sa jounen jodi an. Ricardo se bon patnèm li ye. Tout sa yo vi prive w tande. Sa yo pa gade. Aw pale shalom al temwanye shalom. Banm diw byen. Ay vi prive wap bay la. Banm diw byen. Sak pou dim se pa konplisite ou menm avèk Claudia kite fè aksyon an. Manti Jean Paul. Gade gade. Ou wè Laura.
Ou wè Laura. Banm diw byen. Ou wè sim te nan konplisite ansanm avèk Claudia nan arestasyon w. Ou pa t ap wè solèy. Ou pa t ap deyò. M pa t ap deyò. Mouri pou w ta mouri nan prizon. Ou pa fè sa. Epi tou, si tout fwa ke mwen te konnen ou te kondwi sa byen, lè konsa m pa t ap touye w tou. Bon m di w byen. Ayi kè w ap bay la.
M pa swete kòmsi apoloji ansanm avè w. Paske, ou wè Rikado, pou sa l sot fè la a. M pa swete kòmsi mwen menm avèk Rikado al gen pwoblèm. Pou m al mete m anfas Rikado. Paske Rikado fè yon gwo bagay pou mwen. Wap jounen jodi an, banm diw, ah, wap jounen jodi an, tout chans ou genyen gras a Ricardo. Paske Ricardo se yon nèg m gen respè pou li, se frèm, se zantray mwen. Bon sak te Ricardo a tou? Ah bon, ah, bon m pa, m pa konnen non. Antouka Jean Paul pitit, m pa gen tan, wouch, m pa gen tan tande pitit, m merite tout. Non, bon, alò, m pa gen pwoblèm avèw kounye la, okontrè menm, fòk mwen diw. Paske mwen gen shalom. Ah, Fòk mwen diw map sivew pou Ricardo tande map di mte wèw. E job sa w fè pou mwen. Bon pa gen pwoblèm se pou Ricardo se poum frèm. Oh my man. Ekip mwen. Ak gen la bòd man.

Epi map ranje moto m. Epi li fèm ate a konsa. Menm m wè yon lonbraj yon moun kap pase. Lè moun fè sa m vire tèt mwen konsa. Pèsè.
Loro sa wi men. Oh!
Sa manzè ap fè la? Oh! M sezi.
Okontrè bon mwen m te menm panse kòmsi menm manzè te genlwa nan zòn nan ke l te banm yon bri. Li pa ban w yon bri menn? Non.
Oh! Men manzè pase la m pa konnen. M pa konn bagay konsa non. Monchè sa w konnen detan m. kanpe m di oh Laura m tande men yon manzè di oh sak pase oh epi w te lage nan prizon bagay oh manzè te eh men manzè te nan projè bagay pou tal nan prizon ah bon manzè te konn tout bagay yo menn wap kraze manzè menn non menm lèm renmen manzè papa m pap dakò pou manzè ap pran sa non non non Ricardo m gen respè pou ou gen de seri de bagay pase esak fèm pale ansanm avèl m dil se paske m gen respè pou Ricardo paske Ricardo son nèg ki renmen l anpil.

Fò w konnen, se sa k fè m pase la dirèk, m pa vin kòmsi pou rete. Se jis mwen vin mete w sou kou an pou w ka imajine byen pou n ap panse èske manzè pa gen yon nèg nan zòn nan. Ou konprann sa m vle di w? Ou di mwen sa vle di nèg nou tande kòmsi li toujou ap pale avè l la èske nèg sa li nan bòs jan l rete? N ap mennen ankèt de li menm pou nou gen tout enfòmasyon de li epi sa k pou fèt la pou l fèt. Tande patnè m, pase m pale w pèdi fanm sa a. M avè w pou lavi patnè m.

Bon Alò medam kòm nou konnen ke sa fè kelke tan manman nou mouri e nou te konnen ke depi avan mwen ak manman nou pat an akò, nou te gentan separe.

De tout fason Stephanie silvouplè Eskize danmi cheri E janm di nou an gwo se fiti madanm mwen Ok.
Banm di w yon bagay Stéphanie ou konnen trè byen papyans manman m yo pat janm gen yon bon relasyon ok.

E timoun yo e? Timoun yo ap gen di mal pou yo konprann sa. De tout fason fòm fè vim. M pa ka rete konsa. Antouka m poko konnen si map deside sou sa w te dim nan non paske. Kòman w fè ou konn sa wap deside a? Pou sak pase la w poko konn sa wap deside? Ann di ke m vini w prezante m pa vre? E si m vin abite menm? Men cheri m pat konnen si se konsa yo tap reyaji. Stéphanie pa janm fè bagay sa. Heidi m vrèman m vrèman etone. Men mete w nan plas mwen tou. Se pa paske m pa mete m nan plas ou non. Men pa bliye se mwen k granmoun kay lan se mwen kap deside, fòm refè vi m. Sa vrèman choke m. Demwazèl la mande m si m son sèvant. Kòman w konprann sa? Map jere sa ou pa bezwen pè. Antouka mete m yon lòt kote paske m pap kapab. Cheri m pa gen lòt kote m pral mete w wap vini la, wap vin abite la. la ap rele w chè mèt chè mètrès. E dayè medam yo se pitit ou yo ye kounya. Ok. Yo poko pitit mwen. Pitit ou yo ye paske mwen menm mwen ba ou yo kòm pitit. Ok. An kout. M ap jere sa. M panse ou konn tout rès fanmi an, ou konn Luisa dayè Luisa se zanmi w li ye, m pa kwè Luisa t ap janm kite w vin tonbe nan cho. Ok. M gen pou m prezante w Cliff menm lè w konn Cliff deja paske w te nan maryaj la. Wi vrèman, e Louisa te prezante m li yon lè pandan m t al lakay li a. Men nou pa vrèman gen yon trè bòn relasyon non. Vwala. E m bay pou ki rezon w ap bay pwoblèm pou tèt pou ti bagay sa Stéphanie sot fè la. Ok. La se kay mwen li se mwen k ap dirije ok.

Ou fache pou sa?
Mwen ri a. Men kanmenm, m t ap toujou ale gad ki jan demwazèl. Menm si m t anvi rete, m pa m pa p rete. Cheri, ou pa vin, m di w sa ankò, ou pa vin la pou Stéphanie, ok? Ou vin la pou mwen. M pa vle w repete sa. Men cheri, eseye konprann mwen paske. Men pa gen pwoblèm.
Kòm ou gen afè w pou w ale, li gen fini, mennen w ale. Paske ou pa t vin la vrèman pou mwen. Sa w ap fè jèn sa? M pa gen pwoblèm.